E dosye Jovenel Moïse a? An n tou antre nan dosye sa a, se yon dosye ki enpòtan. Depi plizyè semèn la a, gen yon pwosè k ap fèt nan tribinal federal nan Miami, Ozetazini, sou asasina prezidan Jovenel Moïse la. Isit tou, gen bagay k ap fèt isit. Dosye a onivo de lakou dapèl. E avan ke nou antre Nan sa k ap pase o nivo de tribinal federal Miami an, an n gade apresyasyon pa w de jan dosye an li menm l ap vanse o nivo de jistis ayisyèn, piske n ap gen pou n vini nan sa k ap fèt Ozetazini an sou de deklarasyon ki fèt, de revelasyon chòk, etsetera, e patati e patata. Epi, n ap genyen tou pou n abòde de deklarasyon ke ansyen direktè jeneral lapolis lan, N ap pale de Léon Charles, li fè e ki sible w pèsonèlman konsènan e kesyon e asasina Jovenel Moïse lan. Dabò, sa k ap pase nan tribinal isit yo, Ya Esperans, kòman ou menm kòm defansè dwa moun, kòman ou menm kòm direktè egzekitif Rezo Nasyonal k ap Defann Dwa Moun yo, nou apresye travay k ap fèt nan tribinal ann Ayiti konsènan asasina Jovenel Moïse lan? Premye bagay ki te pou fèt, Lè asasina Jovenel Moïse la, yo te dwe ekate direktè jeneral lapolis la lè sa a, paske yon prezidan asasinen sou li. M ap pale de Léon Charles. Wi, menm si, menm si yo potko mennen ankèt, yo potko monte dosye pou yo te wè, pou yo te enkilpe l, paske misye enkilpe pa lajistis ayisyèn, men li te dwe ekate de. Ankèt lapolis jidisyè de fèt yo pa ekate li e li manipile ankèt la e n ap pale de premye premye ankèt preliminè lapolis jidisyè ki fè ke ankèt la bakle men lè n ap di ankèt polis jidisyè li bakle men kanbyen menm gon pakèt eleman nan nan rapò a ki te ki te kapab e e ede yon jij denstriksyon. Poukisa w di l bakle? Se parapò a de enfòmasyon ke w genyen ki pa nan rapò a oubyen parapò a yon rapò ki te fèt deja e ke gen yon kontre rapò oubyen gen yon gen yon lòt ke yo remanye yo mete sou teren an? Ok. E pou pi piti genyen 5 anketè nan dcpj ki t ap travay sou dosye sa a ki kite peyi a paske si yo pa t kite l yo pa t ap la yo t ap mouri. Y ap travay, yo gen de enfòmasyon, yo mete yo nan rakòt, nan rapò preliminè a, yo fè, yo fè retire yo. Alò, yo mete yo nan rapò a, pa rapò final la, yo, yo, yo retire yon pakèt enfòmasyon. E tout se sou lòd direktè jeneral lapolis la. E kounyela a, mwen di l, ou pa kapab kounyela a, ou pa kapab gen yon, yon, yon prezidan ki asasinen. Menm si potko gen anyen kòm enfòmasyon ki ta montre enplikasyon direktè jeneral lapolis sa a lè sa a, e menm si li te ka, se ta yon neglijans, men li te dwe ekate. Men se pa t neglijans, li te nan konplo a jiskopou, jiskokou. e e li t ap manipile e ankèt la e ki ba ou e gen yon seri de eleman ke yo pa yo pa t genyen kounyela an nou ri an paske si w gade premye rapò dcpj a rapò preliminè a ke lapolis jidisyè voye nan bay pakè a nan mwa dawout Anviwon yon mwa, dizon 5 a 6 semèn apre asasina a, te genyen yon travay ki te fèt kanmenm. Te gen yon baz. Yo moutre w kominikasyon ki te genyen. E lè lapolis jidisyè te fè travay sa a nan kesyon kominikasyon an, Vrèman yo te fè l avèk anpil pwofesyonalis. Yo yo pran telefòn e moun yo panse ki se sèvo e konplo a, yo mete l epi yo di w entèl pale avèk entèl 5 Nap pale de Félix Badio. Non non non non non li pa Félix Badio li Félix Badio li Félix Badio li Dimitri Hera. Li e kiyes anko John Joel Joseph e li gen de lot moun tou e ki li dragon gen de lot moun tou ke la polis pa janm e kesyone ki ladann. Sa vle di ke yap montre w, ou pran Felix Badio wi Felix Badio men li gen pa Leon Charles li gen paket lot yo tou. Kounye la sa rnddh te fè lè nou wè rapò la polis jidisyè a. E n al gade, se moun ki pale avèk plis moun, youn nan pi gwo operatè, youn nan e moun ki, si w gade nan sèvo konplo a, se Félix Badio. Kounyela a, nou wè, lè yo di, nou wè telefòn Ariel Henry. Li te gen de telefòn. Epi nou di, Félix Badio pale avèk Ariel Henry. Men. Nou pat wè non Ariel Henry nan rapò a, nal chèche telefòn moun nan ok, alò nou wè telefòn sa nal chèche mèt telefòn nan ok, kounyela men lè nou te di sa se pa di nou di Ariel te nan konplo a men se Ariel ki te pou gen esplikasyon poul bay sou asasina a malerezman e e malerezman avan rapò de CPJ a e Ariel Henry. e te nan e yon nan mikwo yon radyo ki nan ki nan espas sa a. E Ariel e di Badio ke l konnen an li pa kapab fè tout bagay sa yo. Li te di sa. Li te di sa. Li te di sa. Mesye, tout sa, tout, bon, n apral vin sou Etazini apre. Men kounye la, jij denstriksyon Vòltè, e pou mwen menm, e ke se pa t li k te dwe mennen yon enstriksyon kon sa. Se te premye dosye ke l te genyen kòm jij denstriksyon. Yon dosye ki osi enpòtan kon sa, e pa li k pou te genyen l. La. E yo te dwe bay li a yon jij ki gen eksperyans. Men mesye, la m pa p pale de de kesyon e m pa p di jij la kowonpi non, mwen di m ap pale nan nivo eksperyans. E li li rann òdonans li, dosye a te nan koudapèl. Men mesye, 3 jij koudapèl yo ki te syeje e konpozisyon an, lè lap lè y ap tande e lè y ap tande enkilpe yo, Ke se Claude Joseph, ke se Félix Badio, patikilyèman Félix Badio, se imilye yo imilye jij yo. Tèlman yo awogan vizavi jij yo. Anben ou konn sa k pase? E pa li jij yo pa, e pa li yo pa konn li non, se de jij ki konpetan ki ka travay wi. Men yo pa li ankèt yo. Yo pa li dosye yo. Men depi ou pa li yo kounye a, ki sa k pral pase lè sa a? Nèg a vin, e kòmsi m ta di ou, lè Badio rive nan, nan, nan, e pa kòmsi m ta di ou, tout moun te wè lè Badio nan, nan, y ap tande Badio, Badio se leson ke l ap fè jij yo, se li k ap mennen deba yo, epi se kòmsi m ta di ou jij yo pa t, pa t, tout sa Badio ap di yo se de bagay nouvo. Ò tout, ò, ou pa ka gen yon, yon, yon sèvo, yon krim konsa. ou enkilpe epi pou misye te osi arogan. E se pa rapò avèk arogans Joseph Félix Badio tou ke l konnen l te yon moun ki entouchab jiskaske yo pran Badio nan yon makèt nan Petyonvil, Badio pa t janm nan kache. E se sa k fè an novanm 2022, Paske mwen menm mwen li rapò dcpj a map gade mouvman e antouka twòp kontak ou wè bad yo son eleman enpòtan epi epi e nou menm nap goumen epi bad yo di li fon li fon li fon vide li fè li fè yon yon videyo epi misye di. Se chyen kap vin manje kadav mwen. Badio, Joseph Félix Badio, epi jounen jodi a gade Ozetazini. Mentnan, jij yo nan kou dapèl la, yo remèt dosye a ba yon jij. Yon jij kap mennen enstriksyon yo. Men pou mwen menm, pou jij sa a kapab fè limyè sou asasina sa a, sou krim sa a, fòk jij la pa kite l enfliyanse pa okenn moun. Fò jij la fè travay li avèk serenite e an menm tan tou CSPJ a ta dwe chita avèk jij la pou gade ki sa l genyen kòm bezwen, se pa nenpòt dosye. Men yon lòt bagay ki enpòtan tou, toutotan ke lajistis ayisyèn pa al envestige sou pati finansye a, kòb ki debloke, Nan leta a! Nou sonje, yon semèn avan asasina a, Palè Nasyonal debloke pou pi piti 2 milyon dola pou Dimitri Herard. Sa pou l te fè l? Gon pakèt kòb ki debloke nan leta pandan Jovenel te prezidan. Gon, an menm tan tou, gen de tranzaksyon ki fèt. Nan 2 bank prive nan kapital la. Isi.
Nan 2 bank prive. Sa pa vle di. Wi, ou konnen. Nan, se ede n ap ede ankèt lan. Monchè, mwen te mèsi konpa. Ou wè nan kesyon ede, fò nou pridan. Ou konn sa k fè m ap pridan? M ka annik site non bank yo. Epi moun yo koupe sa sèlman, yo di konsa men 2 men 2 bank ki enplike nan asasina Jovenel Moïse. E se pa sa m ap di la a. Mwen di tranzaksyon k fèt nan 2 bank, men sa pa vle di ke bank yo enplike. Men kounye la, yo pral wè kote lajan sa yo ale. Afè radòt y ap di a, rans 3 se se 343 mil dola ameriken ki e e bay Jovenel Moïse, se manti. Sa se kòb CTU. E se lajan k tranzite nan CTU avèk kòb ki pase Ozetazini, transfè, peye de bagay, eksetera. Se sa FBI dokimante. Men an Ayiti, men pou Ayiti se zewo. Mesye, mesye, mwen konnen la, nenpòt nan nou la, si nou gen 343 mil dola, nou gran nèg. Men 340 mil dola 343 mil dola pou tout moun sa yo Peye otèl Se bagay ki fini rapid Mesye ou gen dwa fè yon seminè la pou 60 moun Epi li koute w nenpòt 75 mil dola wi Sa se yon ti monnen Pa gen anyen ki di sou kesyon finansman Men kounye la Pou jij la kapab ale Nan nan direksyon sa a, fòk gon volonte bò kote gouvènman an pou gouvènman pa si jij la vle fè l, si yo vle limyè fèt sou asasina a, fò yo al gade mobil krim nan, otè entèlektyèl krim nan, otè materyèl la e pati finansye a, finansman l ap ba ou l. E kounye a, si jij la al mande baf. e ankete sou sa san otorite politik yo pa pran yon desizyon pou bay bank santral lòd pou e di bank yo kolabore di sa e tranzaksyon ki te fèt enben anyen pap fèt donk sa vle di nou bezwen pati sa nou bezwen l epi mesye jodi a e ki se

Fòk jij la gen volonte, fòk yo e e fòk li travay avèk serenite san l pa gen moun k ap enfliyanse li e pati finansye a fò fò fò fò fò fò fò l ale ladan l. Banm antre nan sa a pandan w ap pale de pati entelektyèl, pati finansye a. E gen anpil eksplikasyon k ap bay ki di ke tout est parti de manda Jij Roger Noël Cius lan kont prezidan Jovenel Moïse. E banm gade, kòman w, kisa w konn de sa a? Kòman yon jij denstriksyon kapab deside mete yon manda kont yon prezidan de la repiblik an fonksyon? Bon, se skandale e pou mwen menm le Kanada te dwe kontribye. Si Lèzetazini te mande pou jij sa a e si Ayiti te mande pou li. Se skandale e sa pa rantre nan prewogativ jij la e li fin fè sa. Epi, li ale Ozetazini. Li ale Kanada la. Non. Li ale Ozetazini avan. Bon, msye gen pwoblèm memwa msye. N ap fè m bliye sa m ap di. Li ale o Kanada, epi de Kanada li ale Ozetazini. Jisko moman ke n ap pale a, li nan yon sitiyasyon iregilyè o Kanada. Yo poko janm regle sitiyasyon nou misye te dwe nan prizon misye te dwe nan pwosè a e li pa la se pa selman temwanye a distans non misye te dwe nan prizon koute misye fè yon manda pou Arete jij la. Epi li pran manda l voye l nan anbasad amerikèn. Pou arete prezidan an. Pou arete e prezidan an. Li voye l nan anbasad amerikèn. Mwen gen enpresyon otorite amerikèn yo nan anbasad la pa t janm okouran de dokiman sa a. Paske lè. Alò li di kiyès ki ba l presyon pou fè li? Se kòman mèt la rele? Mèt Mario.
Alò m toujou ap konfonn mèt Mario. Mario Bovwa.
Mario Bovwa ki Kanada tou. Paske yon nèg tankou Mario Bovwa

E pou m pale a li di e Jovenel Moïse mete yon pakèt jij kote wi de fason iregilyè e li ta renmen m pale avèk e Mario Beauvoir. Tou dabò, tout jij, alò n ap pale nan kou de kasasyon, tout jij Jovenel nome Nan kou kasasyon yo, li mete yo de fason regilyè. Pa t gen iregilarite ladan li. Ok. Men se pa sa k pi enpòtan. Lè misye di sa, m di misye, bon, nou gen yon anbasad. Mesaj tèks, Whatsapp oubyen? Whatsapp. Li pa pale avè m. M ekri li, mwen di konsa, ou gen yon anbasad ann Ayiti, si anbasad la, si gen yon bagay, ke anbasad la pran kontak avèk mwen. Epi. E kounye a, lòt moun ke yo te vin arete nan Pitibwa, avan y arete yo, e yo mande mwen pou yo rankontre mwen, e Petibwa, mwen di non, mwen pa pral kote sa. Paske te m di w, mesye, mwen menm Pyè Esperans, kòm defansè dwa moun, kòm defansè dwa moun, defansè dwa moun, Mwen, si mwen menm, mwen te konnen yon moun te vin rakonte m gon konplo k ap fèt pou ranvèse Jovenel Moïse, m pa nan asa, konplo pou ranvèse l, m t ap, m t ap rele Patrick Moussignac. Mwen di Patrick Moussignac, èske w ka fè m wè Jovenel Moïse? Alò, poukisa fè m di sa? M ap pale, Patrick te byen avèk Jovenel Moïse, se pa paske li mouri a pou n pa di sa. Oke? Kout, m t ap fè sa. Ou konn poukisa? M pa nan banalizasyon lavi moun, depi se banalizasyon lavi moun, mwen pa ladan l. Kidonk, se yon bagay ki ekstrèmman grav. Men, Etazini kounye a. Pou yon ti bwa, pa egzanp, sa vle di, nou sonje lè bagay sa fèt, yon pakèt moun ki te di se politik, se pèsekisyon. Non, pou yon ti bwa pa politik. Ya, sa vle di, se te vreman yon planifikasyon. A, byensi, byensi. Kou deta. Wi, wi, wi. E, e, Leon Charles patisipe nan plizyè reyinyon pou yon ti bwa. Mentnan, eske li t al denonse Peti Bwa kot Jovenel Moïse? M pa konnen. Men, li te nan plizyè reyinyon nan Peti Bwa. Kounyela a, Etazini. Etazini ap fè yon pwosè, alò, li fè yon pwosè, pwosè a fini. Depi lendi, yo fini ak pwosè a, kounyea y ap delibere. Men pa bliye mesye, nan pwosè sa a, Pi fò moun ki vin temwaye nan pwosè a ki nan men lajistis amerikèn yo te deja kondane paske yo te kolabore. Dakò? Men, Etazini pa t janm vle fè pwosè, e pou plizyè rezon, li t ap koute anpil epi gen yon kote yo pa, yo, yo, yo, pou mwen menm yo pa t, yo pa t vle rive. Ou wè? E kounye a n ap tann yo delibere. Men mesye, tout sa Erneud'H t ap di de e. Félix Dwad yo, yo tout ap site la nan pwosè a. Nan pwosè a, enkilpe yo, yo site non Léon Charles e anpil. E sa te etone mwen ke lajistis amerikèn pat pran Badio y al avè l. M panse ke jounen jodi a li enkontounab, sa ta etone m tou E jan m di, m panse lenkontounab pral gon pwosè pou Badio Ozetazini. M panse sa. Donk ou panse y ap ekstrade Badio? M panse sa.
Men, fòk ou konnen ke tou, lè yo rann vèdik la, pa gen okenn kote yo pral ekri pou yo di konsa, n ap pral jije Badio. Si yo fè sa, y ap ekspoze lavi li. Ou wè? Li ka mouri isi. E pa gen anyen ki ka esplike ke yon nèg tankou Dimitri Ra e Badio avèk tout sivil lagè pa t Ozetazini. Nan pwosè sa a, li pap pè wap gon ka verite ki sòti ladan l, nap toujou rete sou swaf nou, nou pap konn mobil krim nan, otè entèlektyèl krim nan, otè materyèl la, paske pati finansye a, yo pa fè, yo poko fè anyen ladan l. Map di yo poko fè anyen, paske kanmenm jij la poko fini avèk rapò a. E. Ekout. Men èske ou panse se se te sa Etazini ap chèche, m ape l lajistis amerikèn ap chèche, otè entèlèktyèl krim nan? Yo pa t al dèyè l.
Wi. Non, m pa ka di yo t ap chèche. Wi, m pa. Non, yo pa t al dèyè l.
Èske y ap chèche l? Non. Èske y ap chèche sa a? Non, Guerrier. M pa.
Yo pa t al dèyè l. Si yo te vle chèche l, yo t ap chèche l. Pou si Etazini li menm nan ankèt pa yo, Yo retrase tout kòb ki depanse Ozetazini. Kounye a, Etazini te gen dwa, nan debi ankèt la, yo pale avèk otorite yo pou yo di konsa, fòk nou ankete sou pati finansyè a ann Ayiti. E ki sa k ka esplike, m ap reprann ankò, yon nèg tankou Badio, tout sa w tande lòtbò a. Mwen mete yon moun an defi, ki sa mwen te di nan nan nan nan nan nan dosye sa a ke yo pa site yo e yo pa di yo non m pale de e m pale de Leon Charles non l site anpil m pale de e Badio tout ap site pase ki sa k pase depi w al li mesye depi w li ankèt dcpj an Ou wè tout bagay yo. Epi gon lòt bagay. Mwen wè gon videyo ki trè viral sou rezo a kote wap eksplike lanmò prezidan an, premye bal prezidan an pran etc. Lap sikile an boukl sou rezo a. Deklarasyon sa yo te fè nan peryòd sa a, m kwè ou fè l sou Tele 20 si m pa twonpe m. E se de done ke w te genyen nan rapò dankèt preliminè pnh lan? Bon, alò, gon bagay pou w konprann. Ou gen sa w rele ankèt prelimi, ou gen, alò, ou gen ankèt dcpj a, jan mwen di w, epi w genyen, pa bliye non, mwen di w ke e gen, gen, genyen 5 polisye pou pi piti dcpj ki kite paske yo t ap touye yo. Nou te an kontak avèk polisye yo e polis, jij depè ka, ka al fè konsta nan kay la. avèk polisye e nou wè nou wè imaj ke yo vini avèk li ki montre nou bal yo e pa bliye tou e gon bagay grav ki te fèt kote ke e se ton chòk pou popilasyon an nou te wè ke foto jovenel e nan mòg la E jiskaske yo t ap, e anpil moun te di ke yo tòtire yo, yo tòtire l. E nou menm nou te fè nou le devwa n al pale avèk e anketè yo pou e nou e te konnen e sa ki rive ki te ban nou e eksplikasyon. Wè? Donk alò kounye la ma, kounye la m ap pale w de anketè nan dcpj ki te akonpaye jij depè ki e bay enfòmasyon sa yo e tout sa n ap di yo se de bagay tou wè ki diski ke yo montre nan tribinal la sèl bagay nou konnen e defansè defansè e enkilpe yo yo menm y ap reti yo vle blanchi e moun yo pou yo di w ke se te se te viv ansanm e se youn nan rezon koute wi nou te refize a nou menm nan rnddh nou refize e al temwaye pou e defansè yo ou konprann pase si nal temwaye yo tap bezwen pou nou di ke se e viv ansanm ki touye e jovenel moïse ou byen jenèf e se pa vre la asasina jovenel moïse sòti nan antouray Jovenel Moïse avèk antouray Joseph Michel Martelly. Lè n di antouray, anpil nan kolaboratè Jovenel Moïse yo se enkilpe, epi si w gade lòt moun, a leksepsyon John Joël Joseph ki li menm te nan, ki te yon opozan, men tout lòt moun yo se de moun ki gen pwoksimite avèk, m ap pale w enkilpe, avèk Jovenel Moïse e Joseph Michel Martelly, ke w te pran e. Paske lè n ap pale de Ayiti, moun ki enkilpe nan ann Ayiti. Paske gen lòt moun sa yo, pa egzanp moun City yo, e, e, e, Boulja, moun sa yo, èske yo te pwòch Jovenel Moïse? Non.
Alò, City yo, m pa ka di City yo pwòch Jovenel Moïse. Wi, bwa finansye a, ou e di. Non, non, non. Bwa finansye a ou poko konnen, nou pa ka pale de bwa finansye a. Sou Etazini, non, pa rapò a la jistis amerikèn. Non, non, men pa gen yon bwa finansye Etazini la. E sa li ye ou pa. Yo genyen yo paske yo di men kantite kob ki kolekte yo kantite kob ki sikile. Wi bwa finansye a se CTU ou ka gade l. Men m pa pale w de CTU m ap pale w de John Joel m ap pale w de John Joel Joseph ou pa kapab se pa paske Jovenel fin mouri pou w pral di John Joel Joseph te gen relasyon avèk Jovenel Moïse ou phtk. Men si w pran Jaar Jaar Ja e Badio. Badio, alò, pou Ayiti, Badio gen relasyon avèk ni Jovenel Moïse, ni Joseph Michel e Martelly. E si w pran Dragon ki mouri, Dragon ki mouri nan kondisyon ke l te mouri a, e li gen relasyon avèk phtk. Ni de E sitwayen sa yo koman rele yo e ayayay banm non tou 2 non sa ki di yo entèprèt yo e nou vle solaj avèk joseph vincent e tou 2 se 2 moun ki te gen relasyon avèk avèk ekip moun sa yo e patikilyèman e phtk e mateli men kounye la Poukisa ameriken yo pat mande ayisyen yo e leta ayisyen, lajistis ayisyèn, gouvènman ayisyen ke yo kolabore avèk yo, depi yo te mande yo tap ba yo l. Apa kou yo mande yon moun, yo ba yo l, si yo te mande ankete sou sa, yo tap jwenn li. Donk nou bezwen mobil krim nan, otè entèlektyèl krim nan, otè materyèl. E tout sa ou nou wè Pierre Espérance, rnddh di nan kad dosye sa, nou jwenn yo apati de rapò Dcpj e nou jwenn yo tou apati de ankèt la. Fòk ou pale a moun yo e e fòk ou konnen sa kap pase. E map di an 2026, 5 an aprè, jounen jodi a nou paka nan klamè piblik. Map gade ni phtk ni jovenelis yo pa enterese de e pou limyè fèt. Si yo te di se te e e Dimitri Vob. Avek tout e doktè a wi sa yo depote doktè bolos ou byen de lot moun nan sektè prive an ayiti lè sa yo tap pale de sa yo site non mateli yo site non lot moun yo pa di anyen men yo bezwen kom si retire e enkilpe yo moun ki fè krim nan pou yo metel sou do lot moun e erezman Erezman, gen de bi, gen yon ka verite ki kòmanse sòti nan kad asasina sa a, nan kad pwosè Ozetazini an. N ap tann vèdik yo. Bon, malerezman, yon nèg tankou Sanon p ap gen pwosè pou li. Nou te konn sa? Non, yo deja fè pwosè pou li. Yo deja fè pwosè l la avan. Hein?
Yo pa ka libere l. Kiyès, Sanon? Wi.
Non, li pa kapab, li pa an kondisyon pou l al. Wi, non, aprè. Li p ap kapab.

Pou l pa kite li enfliyanse, pou CSPJ a chita avèk li, epi mwen espere ka gen yon volonte politik, yon kote bò kote jij la tou pou l gen yon volonte pou l al chèche mobil krimnòt entèlektyèl otè materyèl pou l al gade pati finansye a, otorite yo tou pou yo akonpaye li pou pèmèt ke limyè fèt, pou gen yon egzanp ki trase nan sans sa a. Don alò, se te sou deklarasyon Direktè Jeneral Lapolis la, men kòm Pyè gentan reponn de manyè. Mèt a, m pa ka, m pa ka al reponn, mesye.
Non men li, li akize ou, li fè de akizasyon grav kont ou nan yon emisyon ki ap bay, epi gen de deklarasyon ke l fè tou sou rezo sosyal yo kont ou. Se, se nòmal fè ou menm ou tande yo. Bon, m pa tande fatra. Sof ke m ap eseye, m ap esiko sa k fè m rete tande e m te reponn son kesyon misye. Li te envite nan Wendel, l ap depale, epi apre sa mwen te, mwen te envite Wendel epi mwen te, mwen, mwen te pale. M ap, m ap, m ap di yon bagay. Mwen se rnddh, m pa konn defansè dwa moun pou yon prezidan mouri pou m ap rele yon direktè jeneral lapolis ou di w pa t reponn, ou te gen dwa pa t reponn li men m te gen, se pou m rele moun. M pa konn sa m vle di w la men se pou m rele. Kounyela li pale Lasalin, li di depi Lasalin. Men mesye, ekout nou pa kapab refè istwa. Gon masak ki te fèt nan nwit 13, 14 novanm 2018 e li di se depi Lasalin. E konplo. Mwen mete yon moun an defi. Mwen mete yon moun an defi. Si yo kapab jwenn Pyè Esperans. Ki patisi. E pa ba y ap montre avèk yon foto. Yo montre yon pakèt figi moun. E pou yon nèg de do. Men wotè nèg la mesye. Yon bo gason tankou mwen mesye. Ou pou yon nèg lèd. E pou montre. A yo di ou menm. Wi yo di se mwen menm. Men montre. Gade gade. Montre yon rankont. Yon kominikasyon. yon echanj, swa m te nan City U, oubyen m te rankontre a Badio, eksetera. M pa konnen, m konn Badio yon fwa, en, le, e, an mwa, e, se te 5 out 2000, nou la mesye? 5 out 2013. E, mwen ale, e, Pò Sali, premye fwa avèk fanmi mwen, e m te desann lakay defen Paul Denis. Epi yon dimanch, Paul Denis. E prezante mwen moun se Joseph Felix Badio. Se sèl lè mwen rankontre mesye a, m wè l, m fè konesans. M pa konn Badio. Mwen tande, men mesye, lè Mario Andresol t ap atake mwen e nan kòmansman ane a, li di se sou rapò rnddh ke m mete Felix Badio nan prizon. Li di sa wi. Mwen menm Pierre Esperance m pa met m pa janm fè rapò sou Felix Badio mwen li ankèt ankèt dcpj a mwen li li pat kesyon pou Badio e te nan lari mwen menm map di w mwen son defansè dwa moun Nap fini Pierre. mwen pa pè wè moun kap wè sa kap fèt la a yo kanpay denigreman depi 2001 Map kanpe bò kote pèp ayisyen an. Mwen pa nan banalizasyon lavi moun e mwen panse ke si gen yon òganizasyon dwa moun, m pa di pa gen lòt non, ki depi asasina a pou rive jounen jodi a k ap mande pou limyè fèt sou asasina sa a, li rele rnddh. M di si gen youn, m pa di pa gen lòt. E n ap kontinye. E se nan banalizasyon lavi moun nan. Se enpinite sa ki mete nou nan sitiyasyon peyi a ye a, jan peyi a kraze. Mèsi anpil Pierre Esperance. Ou fè yon bon tan ap pale. Bon lajounen.